Nan lide pou amelyore sèvis sante yo nan depatman Sid la, minis Sante Piblik ak Popilasyon an, Doktè Sinal Bertrand, te fè yon chita pale madi 12 dawout 2025 lan ak diferan responsab lopital kominotè referans yo, lopital depatmantal ak sant sante nan depatman Sid la. Rankont sa a reyalize tou nan kad angajman minis sante piblik ak popilasyon an pran depi lè l rive nan tèt ministè a pou pèmèt popilasyon an gen aksè ak bon jan swen sante. Nou te fè sa semèn dènyè nan Nòdwès paske nou di se 2 depateman sa yo ki nan ke a e ki gen mwens Sèvis, Nou fè sa lan Nòdwès, nou vin fè sa dan Lesid pou n gade si n te ka amonize e gouvènans lan, lidèchip la, nan diferan sant de sante yo, nan lopital kominotè de referans yo epi lopital depatemantal la ansanm avèk e direksyon depatemantal la. Se te objektif la sa a. Nan plizyè lòt depatman, sèvis yo ap fonksyone nòmalman, dapre konsta Minis Sante Piblik la. Nan sans sa, li vle pou depatman Sid ak depatman Nòdwès kote l te fè yon chita pale konsa ak responsab lopital epi sant sante yo fonksyone kòm sa dwa. Se pou n gade si n te ka bay rezilta o pli vit ke posib. E nou gen Sent Antwàn de Jeremi k ap byen vanse, trè pwòp. Nou gen HIC Dèkay ki kòmanse men m poko fin satisfè. e nou gen Nòdès sa ap byen vanse e mwen te etone lè m pase e Sent Terèz de Miragwàn pou m wè yon jou samdi lopital la trè frekante anpil moun nan pòs operatwa anpil moun nan pre operatwa anpil moun frekante lopital la, ijans yo chaje, pedyatri gen moun, alò ke kat, sen mwa avan sa, se yon lopital ki te prèske abandone. Sa fè plezi ke nou vini nan tèt ministè a 24 janvye, n ap gade frekantasyon lopital depatemantal yo, HCR yo, se yon bagay ki vrèman pete plafon jounen jodi a. Sa vle di, sèvis la ale dirèkteman vè moun ki pi mal yo, moun ki nan aksè. difisil yo, jan nou sot fè l pou Balivèn. Direktè lopital kominotè referans nan Kanperen an byen akeyi rankont sa a li kwè k ap pèmèt lopital ak sant sante yo pi byen fonksyone. Evenman ki pase a, reyinyon staff la, 2 kote ke nou fratènize, nou sosyalize e ke youn ekspoze pwoblèm yo genyen, pwoblèm entèn ke yo genyen antre yo menm e pwoblèm, lòt pwoblèm ekstèn. ke yo genyen, sa se yon bagay ki estrawòdinè ke li ye. E nan tout lòt ministè, jan de reyinyon sa yo, reyinyon de staff yo, pou ke yo kapab alinye yo, pou ke si gen konfli, yo rezoud konfli yo, si gen pwoblèm de devlopman, pwoblèm de finansman, youn konnen pwoblèm kay lòt moun. Men, si gen opòtinite tou, pa egzanp, si nan Kanperen nou konnen ke nou gen pwoblèm de dechè, kote ke nou pa gen ensineratè, men n ap konnen ke, Nan Lèzanglè gen yon gran ensineratè k ap fonksyone. Donk medikaman nou yo, nou kapab voye medikaman nou yo al Lèzanglè pou yo kapab detwi. Donk se apati de reyinyon sa yo ke n ap konnen kapasite chak sant genyen e ke si nou bezwen yon sèvis nan men yon lòt sant, nan MSPP nou kapab jwenn yo. Donk se trè byen e ke nou swete ke ministè la kontinye jan de demach sa yo, non sèlman nan depatman Sid lan, men nan lòt depatman nan peyi a. Malgre sitiyasyon difisil peyi a ap fè fas, Minis Sante Piblik ak Popilasyon an Doktè Sinal Bertrand rete detèmine pou pèmèt popilasyon an nan 10 depatman peyi a jwenn bon jan swen sante.